Bonjou bonjou bonswa bèl bèl zanmim ti medam e abòne mwen yo ki jan nou ye sa ka fèt e pou yon lòt fwa ankò mwen gen anpil plezi e pou mwen kapab parèt devan kamera sa pou mwen kapab prezante ti bout videyo sa

Alò, ti bout videyo sa mwen fè li jodi a nan okazyon ki se pa bò resi fèt de mè. E, alò, dat sa tonbe diferan de dat nou fete fèt de mè an Ayiti. Se men mwa, men dat yo diferan. E, men, jodi a, mwen pwofite fè ti videyo a avèk yon... enspirasyon tout afè spesyal e kèm vreman vreman kontan pou mwen kapab vin prezante nou ti videyo sa se avèk an pil an pil plezi nan kèm mwen seryezman mwen gen pou m kapab vin fè ti videyo sa paske sa kèm kontan mwen adi nou ki sa kèm kontan se pa e pa paske kon di pa ou l moun yo mou se wachèk jou vandou e di men se mwen gen yon bagay ki pèmèt mwen kontan Antan ke moun ki toutan ap fè pwomosyon pou cheve natirèl ki renmen wè bèl cheve natirèl nan tèt moun. Sa vreman vreman kontan pou m kapap vin prezante nou ti videyo sa. Avan tou m ap salye tout moun ki pral gen pou gade pou asiste ti videyo sa. E kelkeswa lè ou va gen pou gade l la, mwen swete ou byen vini sou chanèl la. E si ou pa ko abone ansanm avèk nou, pa pran tan pou kapab fè sa. Vin swiv ansanm avèk nou, kòman chak jou. Alò, byen antèdi, se pa paske m lage yon videyo chak jou non. Chak ti bagay, chak ti detay nou pote nan sa ki gen a wè avèk cheve natirèl. Paske se yon bagay ke mwen renmen anpil. Byen antèdi, e se paske m pa t janm. mete pwodwi nan tèt mwen non, m te konn gen oparavan m te gen pèmanant nan tèt mwen, m mete m se moun ki mete pèmanant plizyè fwa e ki retire tou plizyè fwa e m vin rive nan yon faz kote ke avèk jounen jodi a fason cheve natirèl la vrèman vin gon repitasyon tout afè spesyal e gen tout mwayen tout mwayen pou kapab fè pou jere natirèl la bon m vin twouve bon pou m rete natirèl nèt. E pi kote ke mwen vin dekouvri mwen gen vin gen yon problem nan zye m. E pwodwi fò yo, pa bon pou mwen pou m ta ka ap itilize nan tèt mwen. E tout sa yo, ankouraje m chak jou ki jou, chache enspirasyon, chache sa m kapab fè pou m kapab e jere tèt la pi byen toujou chak jou. Alò, e lè m di nou mwen gen anpil plezi pou m vin prezante nou videyo a, ki sa ki pase? Se yon... Mwen se yon moun a mezi ke map chache fè bagay pou tèt mwen e ki toutan ap swiv lòt moun tou, ki jan lòt moun fè yon seri de bagay mwen menm pou m eseye tou. Se sa ke m toutan di w, si w tonbe sou videyo sa, ou pa bezwen regrèt gade l, paske menm jan ke e pa w la lè m gade l m tire pwofi ladan l, se menm jan lè w nan pam nan tou ou kapab jwenn yon bagay yon pwofi ou kapab tire yon pwofi tou se konsa bagay la ye se yon ede lòt yon espire lòt ok e m kapab di ou se espirasyon yon lòt moun pafwa apre kreasyon pam espirasyon yon lòt moun fèm fè yon bagay pafwa m dwe ki ekstra òdinè Jwa kem se kisa li. Map swiv yon moun ke mwen konn swiv deja li menm alò li menm se pa dosye tretmanl jere non se kwafi kel fè nan tèt li nan cheve natirèl li e yon moun ki gen yon cheve 4 se menm jan sa avèk mwen alò e gran diferans ki gen se ke pal la m kapab di Pi kout pi kout Pi kout pi kout pi kout pase cheve m. M pa gen cheve long men m gen yon cheve ka penyen kanmenm. Pal la vrèman kout men sa pa anpeche kèlkeswa tip de kwafi ke l bezwen fè li fè l. M poko janm pran pasyans pou m chita pou m fè yon bèl cho nan tèt mwen ke cho wè m fè jodi a la. M kapab di w byen di w sèl paske m pa fè chou non m konn fè chou m konnen krale m pa son kòd mare men chita pou m prepare yon chou nan tèt mwen nan nivo sa dabò m pa moun ki fò nan penyen se sèlman m achte pwodwi m lave cheve m mwen de tanzantan mwen fè yon tip de bagay nan tèt mwen nan sa ki gen a wè a tretman men kòm se chita rale yon chou fè yon Fò m seri de stil nan tèt mwen. M pa fè sa fasil. Okontrè menm se moun ki itilize jèl anpil anpil anpil. Lage cheve a fè afro. Kite a pou afro. Pafwa m lage l, pafwa m mare l. Se plis sa m fè nan tèt mwen. Men m rete m ap swiv yon seri de moun ki pa menm gen cheve. Jan nou ta kab di. E pa pou di w bò tèt bò lò men cheve kout kout kout k ap fè yon seri de kwafi, k ap fè yon seri de chou, k ap fè yon seri de bèl chiyon nan tèt yo. Men m di bon men si moun sa. Ki gen cheve sa tout kout. Gade bel kwafi ki nan tet e e moun nan. E mwen menm. Pou ki sa m pa pran tan m fon cheve nan tet mwen mwen menm tou. E jodi a mwen te m di bon. M pa nan fet. M pa nan fete fet de mè nan men. Nan okazyon fet de mè la mwen pral fon cheve nan tet mwen tou. Paske ki sa moun nan gen l fè chwa nan tet li. E li m gen. Se cheve natirel la m gen. Se pwodwi l gen. M gen pwodwi tou. M di m pral fon cheve nan tet mwen. Pou ki sa m pa pran pasyans pou m fon cheve. E pi, m di, bon, li gen tèl bagay m genyen l, li gen tèl bagay m genyen l, li gen tèl bagay m genyen l, sa k fè m pa ka fè yon chou? M gade wè si m pa ka fè yon chou vre. Timoun, efektivman, m rale pwodui mwen. E, anote ke yè mwen lave cheve a, m mete jèl ladan l, gen tan m lage l, debraye al gen tan nan lari a. Se sa ki pèmèt cheve m pran plis tan pou l pouse, paske amezi cheve a lage plis nan van, Plis lè rantre ladan l lè w al demele l, plis cheve kase. W ap swiv yon cheve ki trese regilyèman, kenbe plis, gen plis fòs ke cheve ke w lage ouvan toutan toutan toutan. Se 2 bagay diferan. M di sa ke mwen menm m pa ka fout jwe nan tèt mwen tou. M al fon chan. Epi m rale bagay mwen, m rale bwòs mwen, m rale pwodui mwen. M di m al fon chan. Timoun, m sezi. Se pou la premyè fwa. M fè cho. M pa fè cho non. M pa janm fè yon kri a. Kòm se yon chouk de kreyativite nan tèt mwen konsa kòm se pou m kreye yon bagay nan tèt mwen san ke se pa jel m mete ladan yo m lage yo. Oubyen m pase yon kòd devan yo m lage yo m lage pwent la. Men chita pou m fè yon chou nan degre sa n ap gade la avèk cheve 4 sib nan. ki parèt ekstraòdinè konsa, se yon bagay ke m sonje ke m ko janm fè. M pa moun ki mete bagay nan cheve m fasil. Pa egzanp, alonj, grèf, te pèmanant mwen te konn mete, m pa mete pèmanant ankò, m retire pèmanant. E Alonj sak fè m pa renmen mete bagay sa yo mwen sye nan tèt anpil anpil anpil anpil sa vle di alèd de sye msye nan tèt la li vin beye alonj la paka dure vreman paske amezi lap sye li grate map grate yo epi li bay move odè tou sa tou pa enterese m tou. Pou m mete alonj nan tèt mwen. Li vin fè m se moun ki toutan se ti cheve natirèl mwen, lave yo, trete yo, idrate yo, epi mete jèl lage yo van. Mezanmi timoun, m chita m pran san, mwen gade demwazèl la, m gade demwazèl la ki pran yon tèt li byen bèl avèk yon ti kout, ti bout cheve nan degre sa konsa. Nan degre dwèt sa konsa. Ki fè yon kalite bèl chou nan tèt li mdi mesanmi. Cheve map fè 3 cheve dam nan. Ki fè kalite bèl chou sa. Epi mwen menm pa janm chita m fon chou nan tèt mwen konsa. An non mdi non. M pral fon chou. Medam m sezi. M kontan. Mdi eske se mwen. Eske se vre eske se cheve m. Eske se mwen k fè chou sa. Mwen menm, m pa met anyen dèyè tèt la. M pral vire dèyè tèt la m montre nou wi. Anou te pral ale menm li te gen yon chou. Chou ki vann tou fèt yo, ou ka achte ou mete. Yon chou 4 semenm ki ale ou gen diferan tip de modèl, gen diferan tip de koulè. Depandaman de ki koulè cheve ou ye, ou achte. Mwen menm mwen genyen tou, mwen genyen yonnen pa m nan se sa ki boukle. Mezanmi, tèt dam nan tèlman bèl m di bon, m pral fè tou. Men sof ke pa m nan depi yè m deja m di nou an m te gentan mete jèl yo te gentan woule. Sa vle di se defèt m defèt devan yo, m mete dlo ladan yo. M mete dlo ladan yo, m pase krèm, m defèt bouk ki te ladan yo a. Men si m pral vire dèyè yo, pran ti pwent dèyè yo, toutan gen stil woule avèk jèl la ladan yo, paske m ap bezwen pou m itilize yo pandan semèn nan. Men kanta pou devan an menm, m plati yo nèt. Medam, m poko janm sezi konsa e mwen menm m poko janm sonje yon lè tèt mwen te bèl konsa san ke se pa janm di m se pa yon afro m fè. M pa sonje, m pa sonje. M sonje te gon lè yon moun te fè tèt mwen bèl tou men se pat yon chou senp. Li te koupe pati anba a, li te fè anba a avèk jèl, anlè a li te lage l toujou toujou afro a anba plat. Anlè ou te trè bèl tou men fè yon chou konsa nan tèt mwen san ke se pa lèm gen pèmanant mwen menm m pa gen yon souvni de sa pou m di yon moun kilè tèt mwen te bèl nan yon degre konsa banm fon ti vire dèyè se di map di non men ok men yon sèl ti defo chou a gen ladan li pandan map pase pwent penm nan jem di nou m pa fò nan penyen mwen fè sam ka fè men m pa moun ki nan trase tèt nan chache tras nan fon seri de bagay sa vin fè se tèt mwen m jere se pa paske. Mwen renmen jere tèt mwen ok mwen renmen jere tèt mwen men epa paske m fò nan penyen bèl tras m pa fò nan bèl tras si wap gade nan tras la la gon ti kras ki melanje men se pa sa ki enpòtan pou mwen sa m te bezwen an m reyisi l e m wè li fèt men ni ti moun e bò tèt mwen pi gwo pwoblèm mwen gen avèk chou ki fèm ba m pa renmen fè chou tou byen antandu m gen bò tèt plim wè pati isi a yo la Yo kout. Yo plim. Lè m fè chou konsa, kòm si m rale chou a konsa, ou ap wè se kòm si de bò, bò tèt bòl la menm m gen ni. As e e. Ereditèman. Bò tèt bòl la, m pran sa nan fanmi m. Ki vin fè la, cheve a long tout la yo, men kanta pou sa yo, yo plim plim plim plim plim. Sa toujou pa enterese m tou al rale yon chou, si. Tankou jan w wè jodi a, si m chita m fè l nan jan m dwe fè l, mete pwodui nesesè ke m mete, l ap vin kouche konsa, l ap ban m yon bèl chou. Men pa pran tan kòmsi m nèk krale, m pase bwòs, m penyen, m pa janm gen yon chou ki chita plat konsa, yon chou pla konsa, nan. Nan. Sèl lè m gen pèmanant. Gade pou n wè timoun. Sa vle di la, mwen menm m ap mande, èske se cheve m, èske se tèt mwen ki ban m chou sa a? Ban m vire dèyè, Men pwent yo ki toutan gen kras jel la ladan yo. Map mande eske se cheve a, paske mwen menm pou tèt mwen, m pa ka kwè Eske se cheve pam nan ki banm bèl chou sa tèlman ki sa li leson m vin tire ou wè dan lavi pafwa bagay la konn nan menw la ou pa konn kijan pou jere l alòske moun ki pa genyen Pafwa yap fè moun nan favè ti kal li tèlman jere sal gen nan menl lan li jwi li jwi la lske moun pa konn kijan pou jere kòl m gade mwen ti pitit sa kap penyen tèt li nan kondisyon sa li pran pasyans e sisi li menm lè poul fè chou pal la poul anvanl resi reyisi rasanble Chou a. Li gen poul fè konbyen très poul mete jel ladan yo poul mete krèm ladan yo jis cheve a vin mòl mòl mòl mòl mòl li mare yo chak ti très li fin ramoli li marel chak très li fin ramoli li marel chak très li ramoli li ramarel afenke tout cheve a vin molas nèt poul kontre tout ansanm. Alòske m pa bezwen nan tout sa non mwen menm. M sèlman, m idrate yo, epi m pase krèm ladan yo, epi m mete jèl la. Tout ka kontre youn ak lòt. Se sèl bò tèt la ki bay plis travay, e jan m di nou ki ti jan bò leplim, ki ban m plis travay pou m gen pou m nesesite pou m te pase plis ti krèm ladan li, e pase men sou li pou l kouche. Ki vin bay rezilta sa. Dam nan k pa genyen. Pou lap fè tout chèlbè sa avèk ti sal genyen an epi mwen menm mpa janm pran pasyans mwen nan lavi medam map di nou sa mwen renmen sa rezilta a mwen renmen chou sa mfè nan tèt mwen jodia sa vrèman fèm plezi e mwen vrèman kontan wè bèl chou sa ki nan tèt mwen m ankouraje w tou wè nan lavi fò nou gen pasyans pran pasyans pou tout bagay. Pafwa bote a la ansanm avèk nou, nou pa konn kijan pou nou pwize l, pou nou fè l parèt. Poutan, moun ki pa menm gen sa w gen nan men w lan, ap fè yon seri de chèlbè sou ou, ap mande kijan, ki sa k pase. Pasyans nou, nou pa janm anplwaye pou nou fè sa n gen pou n fè. Eben, jodi a, mwen menm, m tire leson sa. Alò, pa jodi a non, yè mwen tire leson de m pran dam nan enspire m, epi m vini m di m ap anplwaye pasyans mwen mwen menm jodi a pou m wè si m pa ka fè chou sa a tou. ke dam sa fè nan tèt tè si tèt mwen paka fon bèl chou vrèman janm toutan dil ke si se pa yon afro m lage nan tèt mwen si cheve sam gen nan tèt mwen an paka fon bèl chou tou si se pa yon afro m fè ebyen pwòp cheve a demantim li dim non ou pa janm pran tanw pou fèl men se pa fòw paka fèl men li men rezilta medam men rezilta men rezilta e. Pwochènman lè m va gen pou m fè yon bèl lòt kwafi konsa ankò m pral tante fè chiyon bèl zigzag devan tèt la pou m vin refrape yon lòt bèl chou ankò m espere ke nou pral renmen videyo sa e sisi m ap mande w silvouplè lè w fin gade li pa kenbe l pou ou sèl non pataje l avèk yon lòt Yon lòt bèl dam, yon bèl fanm ayisyèn, cheve krepi, cheve katike menm jan san avèk ou, pou nou wè, cheve sa nou gen nan tèt nou a, nou y ap rele cheve red la, pa gen sa l pa ka fè tande, e jounen jodi a, cheve nou yo gen anpil valè medam, cheve sa a gen anpil valè, sèlman nou merite pran yon ti pasyans, pran yon ti pasyans ansanm avèk yo, ba yo swen yo merite, jan nou kapab. Epi lè pou yo penyen, yo ka penyen tande, yo ka penyen. Sèlman ou konnen, si ou se yon moun ki pa menm jan ansanm avèk mwen ki pa ka mete alonj oubyen ki pa mete grèf, tout an bat pou gen yon bout jèl lakay ou. Sa a pa gen manti. Bat pou gen yon jèl lakay ou. Paske jèl la, en tout entegralite, se yon pyès enpòtan. M achte sa a pou m te kapab fè yon tès. M gen lòt kalite yo pou m te kapab fè yon tès. Sa vle di. Tou 2 ap pran baton. Tou 2 sa m gen. Sa se yon vye krèm m sèvi alò ki pa pwodwi natirèl ke m konn itilize non. Men pa m te fini m nèk plonje se sa m jwenn m mete men sou li. Li pa mal. Li ede sa se krèm cheve. Avèk krèm sa e moso jèl li mete tèt la jan w wè la. Medam e pa bliye sou pot ko abòne ansanm avèk mwen. Abòne ansanm avèk chanèl la Pou plis videyo sou cheve natirèl konsa, nap fè wout lan ansanm, se menm kote nou prale, se menm nou menm nan, se menm fanm ayisyèn nan, se menm cheve katya, se menm cheve natirèl la. Dakò, mwen renmen nou anpil, se toujou yon reyèl plezi pou m kapab pote ti videyo pou nou, nan sa ki gen a wè avèk fè kò nou bèl, fè tèt nou bèl. Rete branche ansanm avèk nou, ou pa pou regrèt. Pataje l avèk yon lòt zanmi w, konsa lè m lage videyo m yo, ou jwenn, li jwenn, nou jwenn. Nap fè wout la ansanm. A la pwochèn pou yon lòt videyo ankò. Babay. Bòn semèn avèk Jezi. Mwa!